Yes, kòman nou ye son plèzi pou nou la ankò, yon fwa de plis, avèk zanmi nou Mister Moy, kote nou pwal pale de yon sijè, refleksyon, pataje ide, euh, analiz. Jodi a nou pap twò rete non, 10, 15 minit, byen rapid. Nou dimanch, Se sur ke li gentan travèse lundi, nou pap twò rete. Nou pral pale don sijè k pran nou a kè sa fè lontan, n ap reflechi, n ap poze kesyon epi jwenn repons konsènan le fè ke anpil, anpil ayisyen ki ap travay zwa nan On biwo leta oubyen non bwat prive, yo konn gen 4 a 5 jiska 10 an non travay, yo stil pa touche men yo ret ladann. Kestyon sa nap poze tèt nou nap poze tèt nou lontan, nap chache repons e jodi a m vle pataje avè nou refleksyon m sou sa. Nou konnen se pa mwen kap fè nou konn sa, se pa. yon bagay nou pral konnen tande pou la premyè fwa dayè. Travay an Ayiti peyi nou kote nou sòti se liks e pou diferan, pou diferan, diferan rezon. Li se liks paske li pa sou twotwa la ou nèk parèt ou sezi travay sa oubyen ou deside nan kisa ou pral travay. E menm lè ou ta fè etid sou yon bagay byen presi pou ta travay sou li gen difikilte defwa ou konn etidye yon gwo bagay epi wal fè yon ti bagay so se kisa li ye kisa nou jwenn daprè refleksyon nou daprè analiz nou sou sa fòn pa bliye ke travay sitou an ayiti se gouvèneman se leta ki kreyatè de travay, ki bay travay. Se li menm sèlman kòm, nou ka di, kòm wobinè k ap ponpe dlo, k ap ponpe travay anplwaye, ki se kreyatè danplwa, se Leta. Sa vle di ki sa? Sa vle di fòt majorite popilasyon an, li retrouve li nan bwat leta yo. Alò, lè sa fèt, ki sa k vin rive kounye a? Vin gen yon sirpopilasyon anndan bwat sa. Se kòmsi 100 moun te sipoze atribye a tèl ministè pa egzanp, epi l gen 500 moun. Kò, sa k fè l gen 500 moun, se paske pa gen lòt kote ki ka pran otan de moun, non sèlman yo pap peye e yo konnen anpil fwa ke yo pwal nan bwat la yo pap peye men se la ba blès la sa ke mwen nan yon travay mwen gen 10 an ladan bon ann di m de sou 5 premye mwa yo yo pa peye m e zanmi ki te la avan an li gen plis tan pase m e l pa peye e li plis ou mwen ansyen ou gen yon ide de travay la se sur ke w ap plis alèz men si dizan senkan pa touche se pa mwen menm sou senk premye mwa m yo m pral touche alò ki sa k dèyè tou sa se ke travay sitou travay nan bwat leta gon bagay ki enpòtan ladann ki se genyen tit danplwaye de leta pa egzanp, ou gen yon badj ministè kèlkonk. E lè w gen yon badj ministè kèlkonk ou gen plizyè tablo ou jwe sou li an menm tan. Se vre ke ou pa yon anplwaye ki touche regilyèman, ou pa regilye, ou pa touche e ou prèske aksepte sa, men sou lòt tablo w ap jwe yo, yo vin ede w. Kòman yo ede w? Mwen ap travay nan ministè, kèlkeswa ministè an, m gen badj lan, leve le maten pou al travay, mwen gen tan aranje yon seri de moun. Mwen aranje moun lakay mwen ki pa p anmède m lefèke yo wè m leve m al regle yon travay, m al regle yon mouvman. M aranje m tou avèk moun ozalantou, sa vle di vwazinaj yo, paske vwazinaj yo tou ede m viv jan m ap viv konsa a lè m gen yon travay leta nan men m. Paske ann serye, m gen yon badj ministè nan men m, m ap travay, m leve chak maten a valiz mwen, m abiye byen fre, m al travay. Se mwen menm ki konnen oubyen yon moun pwòch ke m p ap touche grand chose. E anpil fwa nan jan de travay sa yo, nan jan de ministè sa yo, Yo kòmsi yo gen yon lòt ti seksyon apa pou ou menm ki pap touche yo rele yo defwa pa magouyè non men yo gen yon lòt non raketè oubyen yon lòt yon ti biwo apa sa se la moun nan genyen ki gen revni li se la jwenn li se tankou mwen gen yon badj ministè men m son raketè men ki asosye avèk de direktè te ou gen de moun ki wo plase andedan an ke m ap travay pou yo e pou tèt mwen. Alò, m pa gen anyen pou m deranje si m fè senk dizan konsa paske premyèman m di nou ke m asire m bò kay moun lakay mwen. Vle ou pa m ap rantre anba yon kèlkonk. Paske mwen arnake kè yon seri de moun pou m ka siviv mwen menm. E m ap rete jiska dizan konsa. Paske le fè ke m gen yon badj travayè, anplwaye de leta ki nan chemiz mwen tache la, mwen stil ap viv. E gon lòt bagay ankò ki enteresan, si yo gen pou yo prete yon kòb se mwen l ap ye. Paske m genyen M genyen sa a prèv ki montre w ke m ap travay. E ou ta twò piti menm pou w ta di m gen tèl bagay anplwaye m epi pou m pa p touche sa w ye. Hein? Sa w ye pou w ta panse yon bagay konsa? Alò se kisa l ye? Moun nan zòn yo, machann nan zòn yo, y ap ban m kredi, y ap prete m kòb, y ap vin ban m kenbe bagay yo. antan ke brikabra ak anbilan, y ap fè m yon seri de konfyans paske mwen se yon anplwaye aparantyè, mwen gen yon badj, mwen gen yon jan m prezante m nan zòn nan. Ti fanm ki pi bèl nan zòn nan, m pa bezwen koze, l ap vin jwenn mwen paske je travay. E se si y ap pran fi a lonje ban mwen k ap travay, y ap retire l nan men yon nèg ki an katriyèm ane. Reyalite. Alò, sa ki enteresan nan tout sa m ap di an, se ke senkan nan yon djòb, dizan nan yon djòb, setan nan yon djòb, blup, m tonbe nan yon radyo, m vin pale anpil ladan l ke m pa renmen tèl direktè, sa direktè a genyen, direktè a pa fè tèl travay. Konbyen tan ou genyen nan djòb la? Monchè, m gen setan m pa janm touche. Waww! Men gen yon kesyon pou m poze tèt mwen. Ou gen 7 ans nan job ou pa janm touche? Ou vin vin nan radio vin kriye aba 7 ans aprè depi premye mwa a jiska bon si nap miltipliye 7 an 12 an pil mwa hein. Se jodi an la ou vin fè bri ke ou pa renmen tèl direktè pou yo chanje direktè. Men, ann serye, kote wal nan radyo an la, omwen fò yo ta poze w kestyon sa. Jounalis lan, fò l ta poze w kestyon sa. E ou menm kisa w ap reponn? Petèt ke w ap di bon, w ap tounen otou di bon jiskaske w pa di anyen. Men, repons lan li la. Repons lan se sa m vin pataje avè nou. Paske ou menm ou pa konnen ki sa l t ap kenbe pandan setan sa a. De sa l t ap itilize pou l siviv. Li t ap itilize nou menm, mwen menm ki t al dèyè sèvis nan bwat leta sa a, yo voye m bay misye oubyen misye jwenn mwen devan an. Li pran yon kòb nan men m, paske li s on anplwaye bwat la. e li gen pou l separe l a plizyè antite anndan an, jiskaske swa m jwenn sèvis la oubyen m pa jwenn sèvis la, alò se la ba blès lan. Di mil anplwaye nan bwat leta ki ka pran 200 moun sèlman, l ap fonksyone konsa, ou fè ventan ladan l ou pa touche, Si w touche on fwa sou 15 an son chans, petèt se yon lòt staf ki monte, gouvèneman etc. Oubyen w gon pwòch ou ki vini ki fouye non w, ou ki fouye non w nan kontabilite a epi kòb ou soti. Men, ann serye, lè kounya Yon moun ki te gen jan de travay sa a pandan 5 a 10 an Ayiti, epi l vin isi, Etazini, ki vin yon lòt, yon lòt reyalite. Paske la ou travay, yo peye w. ou pa travay ou pa touche e plis ou pa travay se plis sèvis yo pap peye se plis wap gen pwoblèm kredi w afekte ou pap jwenn sèvis etc etc lò gon bann detay ki vin fè nap viv yon jan nan peyi moun yo se kiltirèl men nou pa kè nou pa kè jiskaprezan nou pa kè e se sal danje Anpil moun ki soti de tit de travay sa k vin isi, yo toujou gon pwoblèm paske fòn pa bliye ke Ayiti nou te travay diferamman. Nou al travay uitè, nevè, dezè tout travay fèmen. Pandan se tan isi gen sa yo rele chif. Gen chif de, gen m ka di jiska twa menm, sèt twa, twa onz, onz sèt. epi ou gen pou travay, ou gen sa yo rele w ponj, ou gen pou ponje, ou touche, e lè w touche ou peye sèvis yo ke nou rele bill, ke trè byento nou gen pou n fè yon gwo gwo gwo etalaj sou li pou n pale de li, e sitou pwoblèm ki gen nan fanmi ayisyèn, le fè ke fanmi ayisyèn panse ke tèl ti fanmi ka vin deranje l, lè l fè de semèn lakay li, epi lòt reyalite tou, a koz de travay lan ki jan nou pranl nan sosyete nou ayisyèn se ke lè moun nan lakay ou li pap fè anyen ou gon tretman anvè li menm lèl jwenn yon ti travay li te mèt se 5 dola lè ou gon lòt tretman anvè li menm pandan se tan li pa ta sipoze sa paske travay ozetazini son package Gon minimum pou genyen, gon lan fò konprann lang lan, menm lè w pa ka pale l o mwen fò tande l, mwayen de deplasman, fò konn zòn yo, fò ka li GPS, gon pil anpil anpil anpil bagay. So, nan jou an la, nan semèn nan, jou yo, alò, N ap gen pou n pale plis sou sa a, n ap gen pou n pale de sa nan Haut-Parleur. Haut-Parleur, Refleksyon, analiz, se konsa l ye, 10, 15 minit, pale de yon sijè, yon sijè petèt ki pa menm pase nan tèt ou, men nou retounen avè l pou n fè w reflechi sou li paske gon bann bagay n ap viv aktyèlman la k ba nou pwoblèm, se kiltirèl, se jan nou t ap fonksyone dan le pase. Sitou moun ki vin travay pou la premyè fwa a 30, apre 30 an l vin travay pou la premyè fwa o Zetazini, 30 an! W ap travay pou la premyè fwa a 30 an, nou konprann sa sa vle di. E n ap l ap travay nan reyalite aktyèl la, reyalite Etazini an. So 30 an, 40 an, hey, ann serye an. nou te gon ide de sa travay reprezante nan peyi nou an. Isi nou konn ki sa travay ye, nou konn kòman moun travay, pa gen parès ladan l e ou travay pou yon rezon, pou yon bi. Pandan se tan Ayiti se te diferan, Ayiti se te plis mwen travay pou m fè, pou m fè yo wè, mwen travay pou m bouche yon twou, mwen travay pou m blofon moun. Petèt yon fi m renmen, petèt paran m k ap anmède m epi m leve m jwenn yon bagay m met yon badge. Gen tout jan, tout rezon sa yo dayè. E jan m di nou an, anpil fwa sa rive moun nan konn gen 5, 6, 7, 10 an. Li nan yon pòs, yon travay nan leta oubyen nan prive, li fè tout ane yo l pa touche e l pa deranje paske sa ede l kenbe oubyen fè l parèt yon jan. Nou pa ka bay manti. Sa ede l parèt yon jan. Li ka fè kredi, li ka viv, li ka jwenn sa l bezwen, li ka prete de bagay ke ou menm ou lekòl ou gen, ou gen dwa gen konbi, bon, ou gen dwa rele sa w rele a men li menm li gen yon ato sou ou ki se yon badge de leta. Alò nou gen 12 minutes la, nou pap kenbe nou son ti bagay konsa m tap di nou, on ti on ti pwen konsa m tap pataje avè nou. De preferans, pwochen videyo se pandan semèn nan, li ka demen, li ka aprè demen, men nap jwenn yon videyo sou haut-parleur prèske chak 2 jou. Paske sijè yo la, refleksyon yo la, bagay yo la. Ou pa lò se sa, se top show li ye. Nou pa pase mizik vreman, video clip, paske nou konnen nou bezwen tout sa yo pou nou fè yon moun. Men nou gen de zanmi ki plis fè yo. ki deja genyen yo nan kalandriye yo oubyen genyen yo nan plas sou platfòm yo. Men nou menm n ap eseye fè yon lòt bagay avèk Haut-Parleur. Se t on plezi nou kanpe la. Nou a 13 minit, 14 minit. Mèsi pou atansyon ou. N ap wè yon pwochèn fwa nan yon pwochen videyo.